Chèf federasyon gang yo G 9 Fanmi ak alye yo, Jimmy Cherizier alyas Barbecue blese avèk bal alòske gen 4 nan sòlda li yo ki mouri pandan afwontman yè mèkredi a avèk manm gwoup ame Ti Gabriel moun konnen sou non sa ap dirije nan Site Solèy. Gwo chèf gang lan ta resevwa 2 bal pami yo nan zèpòl li avèk lòt la nan vant daprè yon sous nou ka fè konfyans. Barbecue ta deside rann li nan komin sa yè mèkredi a pou te kap pote ranfò. bay gwoup gang katye Boston manm G9 tou, Isca moun konnen sou non sa ap dirije, ki t ap afwonte gwoup Ti Gabriyèl la. Ti Gabriyèl sou bò pa li avèk akolit li yo ki tiye 4 sòlda Jimmy Cherizier, yon ansyen polisye ki te revoke e ki rekonvèti tèt li an chèf gang. Sitiyasyon sa anrejistre aprè gwoup Ti Gabriyèl la ta mete dife nan sant preparasyon pou referandòm konstitisyon an nan komin Site Solèy. Chèf gang katye Boston an ki te an kòlè te fè apèl avèk Jimmy Chérizier pou bay yon repons ak Ti Gabriel ki te resevwa gwoup sa avèk gwo kout zam otomatik. Pou kounye la a Jimmy Chérizier ap resevwa swen nan yon lopital nan peyi an daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Nou pral genyen presizyon plis toujou sou sitiyasyon sa ki te genyen nan komin sa avèk pastè Jean Enock Joseph ki te nan mikwo Enon Karisma. Gen 2 otorite nan vil la ki pa vle nou site ki konfime m ke misye pran 2 pwojektil o nivo de vant li epi bò zòrèy li, sa ki antre nan vant li a li sòti tou, li sòti imedyatman e sa ta vle di misye hors de danje. Mentnan e misye se an ranfò li ta ale jan enfòmasyon fè kwè lan a Iscar nou konnen ki t ap afwonte ekip Ti Gabriel lan. Bon an nou di Boston men se toujou menm yo menm nan ki te li. an ranfò dizon se se ekip li se alye se se ti bagay la se an fanmi alye l ye. Ki enfòmasyon ou genyen sou kote ke Barbecue li menm li tap pran swen? Bon sa m pap janm konnen l m pap janm konnen li se toujou prive lap ye se pa de bagay moun nenpòt moun ka konnen. Eske ou genyen pou le moman yon bilan de kantite moun ki ta viktim pandan 2 joune de vyolans sa yo nan Site Solèy? Ki sa ou genyen kòm bilan? Enfòmasyon ke m gen fè eta de anviwon yon demi douzèn moun ki touche pa bal, ladan yo se de se de aktè, de moun ki ki konsène, de moun ki nan vyolans lan menm, de moun ki gen zam ilegal nan men yo e ki touche pa bal. Eske sa vle di ke pa gen moun nan popilasyon sivil lan ki viktim? Gen moun nan popilasyon an, gen moun nan popilasyon an ki pran bal e yo te pale m de yon pèsonaj ki pran bal anwo a. Paske gen de moun mesye anba yo yo monte jiska Tebo. Yo fè de sèn de piyaj nan lokalite ès Site Solèy la. M vle pale de zòn tou prè wout nasyonal nimewo 1 an e nan zòn Rakèt. Zòn sa yo te gen de sèn de piyaj ladan yo. Se jan de bagay sa. Men gen de moun ki viktim. Yo pa viktim twòp twòp nan balyè men yo viktim de bagay yo ki pèdi. Men gen yon pèsonaj ki pran bal. Donk pa gen mò ki resanse? M pa konnen si l mouri, men li pran bal, yè. Mèt nan jodi a la a, kòman sitiyasyon li menm li ye nan Site Solèy? Jodi a pa gen twòp pwoblèm paske gen kèk lekòl ki fonksyone, pa gen anpil tire. Jan yè te ye a, pa gen anpil tire. Donk, gon kalm nou ka di ki plito prekè ki renye jodi a Site Solèy. Aparan, aparan. Kalm aparan.
Se toujou chokola, si w al met bouch ou ladan l, l ap chode gòj ou. Jan m te di li, m te di l avan yè sou yon stasyon sè, m te di. Pèsonn moun pa fè centre ville se solè la konfyans pou ap pot tèt ou ladann e m tande gen yon jounalis ki manke viktim yè zòn douyar sa vle di yo pa tande lè m di sa yo pa konprann tou e se pa li pa pridan ditou pou moun pase yon kote ke leta abandone ke tout otorite yo bay vag e yo kite moun yo nan yon gwo kan sekestrasyon preske tout moun ki nan vil se solè a kounye a se de moun ki sekestre andedan ki pa gen anyen yo ka fè sa k fè yo la. Men ou menm ki gen libète ou pou ap kwa sikile, ou pa oblije pou tèt ou ale andedan. Sètadi ke malgre gen yon kalm jodi a, sitiyasyon li toujou rete trè danjrez nan Site Solèy? Li danjre, l ap toujou danjre osi lontan ke Leta pa pran responsabilite li pou li reponn avèk prerogativ ke lalwa ba li pou l garanti dwa moun genyen pou yo sikile libelibè, dwa moun genyen pou yo viv, dwa moun genyen pou yo gen sante. dwa moun gen pou yo gen lojman desan. Pase akote de zam k ap tire nan Site Solèy la, Site Solèy gen de zòn ki prèske disparèt. Pa egzanp, Twazyèm Site Limyè, Dezyèm Site Limyè, bò zòn Bwa Nèf, Site Jera, se zòn ki prèske an vwa de disparisyon. Zòn sa yo pa prèske gen moun ladan yo. Zòn Fò Dimanch, de zòn tankou bò Pon Wouj, se zòn ki an vwa de disparisyon. Prèske pa gen moun nan zòn sa yo. Deklarasyon pastè Jean Enock Joseph sou sitiyasyon.
Sou vit machin ni. Leone pa gen anyen?
Non li pa gen anyen. Li pa gen anyen paske li te gentan kase tèt tounen e se nòmal li fè manèv pou l kase tèt tounen mesye yo fè yon bal machin nan pran yon bal men li menm erezman li pa gen anyen. Ok an nou tou rete nan site solèy pou nou konnen sa kap pase konsa piske nou te toujou konnen te genyen 2 gwoup ki ap kwaze katouch. M kwè se ti Gabriel avèk Djoumy Cherizier alyas Babekyou. Depi lè ti Gabriel m kwè pat aksepte rantre. Se Iska, Iska, Iska wi, se Iska ki chèf nan zòn Boston. Ok.
Ki se alye, ki se alye Djoumy Cherizier tou. Donk yo menm ki ap twoke kòn yo avèk Gabriel li menm. Wi.
Wi. Pwofèt, wi, wi, se pratikman je nèf la. Wi, je nèf la ki se alye Iska, ki se alye Iska. Ki nan je nèf la. Egzat.
Wi.
E an nou antre nan Site Solèy pou n gen plis detay sou sa, piske gen enfòmasyon ki te lese konprann tou Babekyou te pran bal yè, sa ke nou poko rive konfime. Pastè Jean Enock Joseph, ou se yon notab nan zòn nan, m sipoze ke w ap soufri de sitiyasyon sa a. Depi yon bon moman, pwiske n toujou pale ansanm avèk ou lè sitiyasyon an twouve l twoublòt konsa nan site a, bonjou.
Bonjou, bonjou Benson, bonjou tout moun ki sou panèl majik la maten an. Se toujou avèk menm elan pou m ka ban nou yon ti limyè sou sa k ap pase. Wi, jisteman, ban nou limyè yo nan sa k ap pase konsa dènye jou sa yo nan site a. Bon, sa fè plis ke 2 semèn depi te genyen mesye anwo yo ki te tire sou 2 kamyonèt nan kafou kafou bouklin nan anfas komisarya komisarya site solèy la komisarya santral la anfas li e kote komisè a ye a la menm yo te tire sou gen prè de yon dizèn de moun ki te pran bal gen yon gen 4 ladan yo ki te mouri sou plas gen yon ki t al mouri lopital e depi lè sa epi te gen yon lòt. kamyonèt ankò yo te tire sou li dèyè plas la, genyen 8 moun ki te pran bal ladan li, epi sa vle di depi nan peryòd sa yo gen plis kon ventèn moun ki pran bal. Yè ba la te ekstrèmman chofe depi minui rive a 8 è di maten e gen anpil katouch ki t ap tire e ladan yo gen prè de 5 aktè ki touche. fwa sa a, paske anpil fwa se moun k ap pase, se obsèvatè ki konn pran, fwa sa a gen 5 aktè ki touche nan afwontman sa a ki toujou ap fèt anba je leta. Lòt di aktè se bandi avèk zam nan tou lè 2 gwoup yo. Moun ki gen zam nan tou lè 2 gwoup yo. Gen 2 anba, gen 3 anwo. ki touche, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou.
Yo pale de Jimmy Cherizier ki ta touche tou, alyas Babekyou, l ta touche tou. Ou okouran de sa? M okouran de sa. Genyen 2 otorite nan santre vil la ki konfime sa, ke ke m pa gen otorizasyon pou m site non yo, e ki konfime sa, e ke misye ta pran yon bal nan vant, li sòti. Li sòti li pa rete se sa epi li ta gen yon bagay ki ki flote zòrèy li tou e se sa ke youn nan otorite sa yo di mwen men dezyèm otorite a li di mwen efektivman misye touche vrèman de nan nan aksyon ki te pase yè. Men l pa mouri?
Non non non li pa mouri li pa mouri. Ok mètnan mètnan ann tounen sou sou fè yo ou sot pale de nèg anwo a
Alo? Wi, wi, nou kopye w la, nou kopye w la. Ok, trè byen. Wi.
E, lè w pale de nèg anwo, de, de kiyès, de ki gwoup w ap pale? M pale de Site Limyè, m pale de 3 Bebe, Boston, se yo ki nan blòk anwo a. Site Solèy genyen 4, gen, jan w di 4 pwen kadino yo, genyen 4 e, e, e blòk, gen blòk Est, blòk Ouest, blòk Ouest se anba, blòk Est se anwo. Epi Sid se anba isit bò zòn e. zòn m ta ka di chanserèl e waf jeremi epi zòn nò la se 2 seksyon yo a di anwo a se boston ou konprann sof belekou ki anba men ki se alye boston. Ok si m byen konprann si m byen konprann se toujou mesye ki gwoup ki nan G9 yo ki ap goumen avèk. Yes se yo k anwo a. Se yo kanwo a, se yo kap goumen avèk Gabriel. Trè byen.
Donk se yo menm, se yo menm ki tire sou machin piblik kap pase ki chaje pasaje ladann semèn pase a n te tande sa. Yes, semèn pase a ya. Ki fè, ki fè plizyè, ki fè plizyè viktim. Men mentnan, men mentnan e lapolis menm? Nèg anwo yo menm tou yè, nèg anba yo menm yo moute anwo yè rive jis bò zòn Tebo. E, e, e yo moute jis bò zòn Tebo, bò zòn Rakèt. Yo moute sou teritwa nèg anwo yo. Yo moute sou teritwa nèg anwo yo. Men yo pa arete yo, yo repouse yo desann lakay yo. Ou pale de lapolis. E, pou mwen pa gen polisye lan Site Solèy. Byenke gen yon komisarya, e gen yon komisè, e gen yon santèn de polisye pratikman ki, ki, ki nan komisarya santrevil la, epi ki genyen de, de sou komisarya, epi genyen yon de antèn. E, antou gen yon senk enfrastrikti polisyè lan site a. Men pou mwen poli la polis pa egziste nan site solèy ok paske la polis la pou pwoteje vi ak byen la polis la pou reprime moun kap fè sak pa bon la polis la pou apwouve jan de byen se la misyon de leta ebyen pa genyen polisye kap regle bagay sa yo kisak fè yo pa ka fèl eske yo pa gen ase zam eske yo pa gen lòd eske ee direksyon jeneral ee abandone yo. Tou sa se de kesyon ke mwen menm antanke obsèvatè, antanke moun kap kap viv nan sou Site Solèy, kap pale avèk moun nan Site Solèy chak jou nan Centre Ville la, se kesyon sa kem ta poze. Men, an fèt, lapolis pap fè travay li nan Site Solèy. Leta absan. M pap di lapolis sèlman. Leta an jeneral. Leta absan. Paske gen le CSPN pa egzanp, li gen Site Solèy nan jiridiksyon li. Se CSPN nan chèf ladan. Non. On moun Site Solèy pa ka di sa. Moun Site Solèy la, kiyès li rekonèt kòm chèf li, se moun ki gen zam ilegal la ki rete bò lakay li a, se li ki chèf li. Li pa gen prezidan, li pa gen premye minis, li pa gen minis, li pa gen direktè jeneral, li pa gen majistra, li pa gen, li pa gen jij de pè, li pa gen polisye. Se sa a ke n ap viv la jodi a an 2021 anndan yon peyi a 5 minit du pale nasyonal. Sa se pa posib. Mèt nan batay sa a pastè Joseph kap fèt nan site a ant gwoup ki gen nan tèt li Babekyou epi Iska yon kote yo menm yo anwo nan site solèy pa anwo e pa anba ou jwenn Gabriel poukisa menm lap fèt batay sa a? Nou di w li toutan sou antèn sa a, se yon batay k ap fèt pou kontwòl teritwa e li gen de benefis ki alafwa politik, ekonomik e sosyal. Ok. E se yon chan lib ke Leta kite epi Leta pa jwi de li. M ap raple w ke mesye yo te fè lapè twa zan avan. Ok. Twa zan avan ti Ougan te mouri yo te fè lapè, yo pa t goumen antre yo. Leta a. peyi a pat profite de sa ok ong yo yo ap veye lè gen afwontman lese frape lan site solèy pou yo fè ti projè bidon pou yo bay separe ti sache diri ti sache pwa bay ti kit ti bon a moun nan popilasyon an pandan ke moun yo ap mouri grangou yap pran bal e anba e devan ti sak diri a yo paka manjel leta absan. Ou pa konprann? Sa vle di Leta pa t janm pwofite de peryòd sa a pou yo te ofri jèn sa yo metye, ofri jèn sa yo travay, ofri jèn sa yo posiblite pou yo remèt zam yo. Pa t janm te gen sa. Gen plizyè tantativ ki te fèt pou gen de gwo pwojè ki t ap fèt. Pa egzanp, m sonje youn nan pwojè nou menm Babò isit la nou te sipòte, mache ansanm avèk li, se pwojè pou yo te mete bibliyotèk, yon gwo bibliyotèk anndan anndan Site a. Pwojè sa a te kanpe nèt. Pwojè sa toujou ap fèt men bibliyotèk sa tounen kounye a yon kazèn. Li tounen yon kazèn, li tounen yon kan kote gen youn nan gwoup yo ki ret, ki loje ladan l. Ok. Ann di gwoup, yeah, ki loje nan espas sa. Men pwojè a kanpe.
Pwojè a kanpe si gen yon gwoup ame ki pran posesyon l. Mwen m te m te gentan prevwa sa, m te di ke lokal sa kote yap fèl la li pa byenveni ok gen de pwojè pou yo fè e e ki ale an amon de pwojè sa yo de pwojè sa yo pa egzanp fòk yo fè antre andedan katye sa yo pou yo fè yon prezans de leta, leta pa prezan leta pa prezan nan site solèy se sa nap mande toutan la prezans de leta. On pwojè leta nan site solèy li date plis ke 10 ans wi on pwojè leta nan site solèy leta pa gen okenn envestisman piblik ki fèt nan site solèy non akote de bal kap tire nan site solèy la lavi sosyal moun nan site solèy yo vrèman degradant wi. Soulèvman anviwònmantal, On e e on chen pipi Petyonvil, on chen, on chat pipi Kenskòf, Site Solèy inonde wi. Gen de katye ki an disparisyon wi nan Site aktyèlman, tankou twazyèm Site Limyè, dezyèm Site Limyè, e Lento 1, anwo bò zòn kay mè kokoye yo. Zòn sa yo se zòn ki prèske elimine wi. Se zòn labou plen devan pòt kay moun wi. On moun Site Solèy k ap soti anba nan e nan waf, nan Bouklin, nan Lento 1, Lento 2. pou lal lavel se nan do e e bwa nèf li pase lal pase nan do li pa wè a wi li paka monte pase dwat non eske ou panse ke yon peyi ki te gen leta ladanl ki te gen de chèf kap touche te ka aksepte pou sa ap fèt konsa anverite mesye menm si pa gen jistis sou latè pou yo jije mesye sa yo men m garantiw antanke kretyen m konnen lajistis divin gen poul di yon mo avèk mesye sa yo paske wè lanati a de lwa ke Bondye fikse kel pap vyole son moun chwazi se mal pou fè. wap mal lap kale dèyèw li pa posib li revoltan. Pasteur Jeune Rock sa m men pami sa yo Jimmy Cherizier alyas Babekyou ki ta resevwa 2 bal youn nan vant li ou soulinye ke bal la travèse e gen yon lòt ki ki fwote zòrèy li. Mèsi bokou Pasteur Joseph bòn jounen. Bondye beni nou pase bòn jounen. Mèsi
ok se reyalite sa ki ap devlope nan site solèy depi plizyè semèn. Kote ke nèg ak zam ap tire lobe. Bon lòt kote avan nou pran poz la.